jwenn enfòmasyon sa yo? Lè map kòmanse store online pam nan mwen te kòmansel avèk 1000 dolar mwen te gen bèlmèr mwen ki te prete mwen 1000 dolar pou ke mwen te kapab peye pou website la mpat kòmanse avèk lajan vrèman paske mwen pat genyen lajan likid nan menm sam te fè poum te fè website lan mte bezwen kòb poum te peye website la moun ki te fè website la pou mwen son moun ki konnenm son moun ki te konn gadem depi nan I love you Anne Li fè website 10, 12, 13 mil dola, mwen menm m te fè website lan jis tankou son bagay pou l te fè m kado. Li te mande m sèlman mil dola. So m te bezwen mil dola sa pou m te peye website la m pat genyen l, se te bèlmè mwen ki te prete m mil dola lan pou ke mwen te kapab peye pou fè website lan. So an un mot m kapab di w Blondedy Ferdinand Shop pwen kòm kòmanse avèk sèlman mil dola.
Bon, se ki se egzat, ki se egzakteman sa statistik yo di, paske an mwayèn se ant 1000 a 5000 dola ke biznis yon monte. Mentnan ou deside ke ou pral fè biznis ou, ou pran chans ou, ou ou ou ou ou ou jwenn 1000 dola sa, e e e e ou lage kò w nan fè biznis online, 3 zan sa se pa tout bagay ki tap eksploze, e e e e e ki ki ki etap yo, ki sa w te fè, ki santiman ke w te genyen, ki krent Kote gen, èske ou ka pataje avèk tout jèn fi, jèn gason ke nou wè kap eseye tout kote atravè le mond pou yo pou yo fè ti biznis sa yo tou?
Bon, mwen te gen tout krent ke tout moun ki ap kòmanse biznis te kapab genyen. Krent lan, euh, èske lap mache, èske moun ap sipòte m, èske, euh, èske map rive, ou konprann? Mwen te gen tout dout yo, m te gen tout krent yo, M pa t konnen egzakteman kòman moun ta pral akeyi l, kòman moun ta pral resevwa l, ou konprann sa m di w lan. M t ap panse tou a mil dola an sa, kèt, m ka achte, m ka peye kay mwen, m ka achte manje m met nan frijidè a pou timoun yo, èske m ap pran yon bon desizyon avèk mil dola an sa? Men, mwen se yon moun tou ki kwè nan risk, m pran risk anpil. Ahh mwen riske anpil mwen pran risk anpil mwen mwen son moun ki devwe mwen son moun ki gen devouman lakay mwen lèm bezwen fon bagay pa gen anyen nan mond lan vrèman ki kapab stop mwen fèl so mwen reyisi ladanl mwen fè li epi mwen mwen reyisi yeah.
Bon se sa se bokou plis kon reyisit e e o nivo pèsonèl e o nivo biznis Sa vle di ni brand Ferdinand ni brand store lan se se bagay extraordinaire. E mentnan m anvi m anvi mande ou e o nivo jesyon administrasyon e e e ki sakrifis quels sont les efforts e e what what to do paske ide biznis lan se youn pwodwi an se youn men mete tout bagay sa yo ansanm pou yo fonksyone E se sak tou anpil la anpil jèn febli e dekouraje. Kòman ou menm ou te arive mete tout bagay sa ansanm, petèt m pa konnen si ou te gen eksperyans biznis lan deja, men pou te kapab rive si m ta ka di nan kokenn chenn corporation sa ke w genyen jodi an?
Bon, pouvoir, vouloir c'est pouvoir, kòm on dit tout le temps. M toujou di sa, yon moun ka jis leve lal preche nan legliz li pastè, li epi sot an deyal a fidèl moun ap swiv li, epi yo yo li fè li fè li fè gwo legliz ou gad wè legliz la tounen siksè. Se menm jan pou biznis, biznis se volonte, se vouloir, se pouvoir ou konprann sam diw lan, ou pa bezwen genyen matirite nan biznis, Menm jan lè w fon timoun ou pa ou pat janm fè pitit deja se premye pou pitit ou men avèk le tan depi l nan menw wap konn sa pou fè avèl ou konprann sam di lan se konsa biznis ye tou biznis se tankou son timoun li ye fò toujou ap chanje daypèl fò toujou ap bal ti dlo fò toujou ap nouril wap fè ti souri avèl wap karesel wap fè ti mo pou li lè tan an tòf tou lè tan an di tou wap pousel tou bouskilel tou gade ou konprann sam di lan fèl mache lè de bò. Se menm jan a, m pa t vrèman gen eksperyans nan biznis. Jan de biznis m ap fè kounye a, volim biznis m ap fè a, m pa t gen jan de eksperyans sa yo. M te konn vann ti rad ann Ayiti, ti bagay sa yo, m te toujou ap fè ti dewoulman mwen, men m pa t vrèman konn biznis jan ke mwen ap fè, jan de biznis m ap fè a la. Menm tout konpayi ke mwen dil avèk yo, yo mande m, kote w a, kote w, ki kote ou pran, ou pran seminè, ki kote w sesi pou siksè ke ou fè. bagay sa yo nan youn nan bagay kem gen lakay mwen mwen pa viv pou fè moun wè sa vin fè ke sa pwoteje biznis mwen tou paske se youn nan pi gwo bagay antreprenè jèn antreprenè yo genyen lakay yo yo viv pou fè moun wè yo bezwen achte bagay de mark yo bezwen achte bagay ki chè yo bezwen fè gwo fèt yo bezwen fè gwo sesi yo bezwen fè gwo sela yo depanse plis ke yo rantre sa vin fè ke biznis lan toujou rete nan klas. Iba, Mwen menm mwen pa viv selon 2 bagay sa yo, mwen te gen yon destinasyon, m te konn kote ke mwen te vle ale. Premye ane nan biznis mwen an, m pa t depanse ankenn kòb, m te toujou ap viv jan m te konn viv, m te toujou rete nan yon ti apateman, m te toujou rete nan ti machin mwen t ap woule a pou ennan, prèske ennan edmi okontrè, prèske ennan edmi. M te toujou mennen menm vi a, m te toujou ap viv menm jan an, fè ti brase menm jan an, kòmsi ke m pa t rantre grand choz nan biznis lan. Paske premye, twa premyè ane yo, yo vrèman enpòtan, ekskize m m ap deplase paske m santi ke lapli pral tonbe. Twa premye ane yo nan biznis, se yo menm ki plis difisil e se ladan yo pou plis fè ekonomi. Lè w wè ke kòb kòmanse ap rantre. Li difisil pou ou devire volan an pou pran lòt chemen, pou sòti sou chemen ke ou ye an ki se fokis lan. Paske ou gen yon volim kòb k ap antre nan men w, ou pa t konn abitye genyen l. Nan tèt ou, se yon sèl bagay ki vini, Gucci, grèf, perik, fo zong, sesi, sela, se lòt bò. So, ou vin fokis sou de bagay ki pa p vrèman ede avèk avansman biznis lan paske yo mande anpil depans. Mwa menm, se ke je fe. ce que j'ai fait moi même mwen mwen sere mwen pat fè jan de depans sa yo tout lè moun tap fè um um moun te konn ap fè blag oh li pa abiye chè li pa si fi sa pa janm ganyen sou li fi sa pa janm mete yon bagay ki chè li pa janm abiye m te toujou chak lè mete yon rad sou mwen yal chache li online li vann 20 dola l vann 30 dola yo kritikem pou sa men m te gen yon m te gen yon deviz, m te gen yon kote ke mwen te vle ale, m te konn sa ke mwen t ap fè a, m te konn ki game, jwèt ke m t ap jwe a. Paske nan biznis ou se ou menm k ap toujou kann fon ou, se ou menm k ap konnen ki kote ou vle ale. E pou w rive kote ke w vle ale a, fòk ou ka konn kòman pou jere lajan, fòk ou ka konn kòman ke on ne peut pas plaire à tout le monde, ou pa ka fè tout moun plezi, paske jodi a lè w gen kòb, demen se si w pa gen kòb, se menm moun k ap di ke ou pat konn abiye ou pat konn sesi ou pa sela yo se menm moun sa yo k pral di oh gade li li te gen kòb nan menl gade eta l kounya ou konprann so jesyon son bagay ki pou sòti avèk bon sans ou bon sans ou e itilize bon sans ou pou kapab jere sa ke ou antre a.
Nou tande e e e madam Ferdinand konfime sa n te di talè a ke 2 premye ane yo se ane ki pi difisil nan tout biznis E se pa paske w wè w ap struggle pou imajine w ke fè w dekouraje pou w al bay vag. E Madan Ferdinand ou pale de yon bagay ki ekstrèmman enpòtan, si m ta ka rezime sa w sot di an la, se pasyon. Sètadi ke si w pa konn, si w pa gen pasyon nan sa w ap fè a, si w pa gen pasyon nan nan nan sektè ke w antre a, si w pa gen pasyon nan fè biznis, pa pèdi tan w, pa pa pa al chache la si w deja pa echwe, w ap deja ap echwe. Pasyon Blondedy, kisa l ye, a ki nivo ke l ye nan biznis ke l ap fè a?
Oh mwen mwen mwen san mil pou san pasyone de sa ke map fè an paske mwen te mwen te fèt pou moun sa kem ye an mwen te fèt poum fè sa ke map fè yo esak fèm pa janm eseye fè sa ke mwen pa ka fè oubyen menm si map fè yon bagay ke mwen pa kapab fè men map fèl pou yon rezon pou yon enterè tout sa ke mwen fè li gen rapò koneksyon avèk biznis mwen. Menm vi atistik mwen li konekte avèk biznis mwen. Biznis mwen toujou se li ki priyorite an. Vi atistik lan se vrèman pou kenbe w relevant, pou kenbe w cho, pou kenbe w non w an vivan e pou toujou kapab kontinye fè biznis ou. So, mwen vrèman fokis, mwen renmen sa m ap fè a, mwen pasyone de li, mwen ba l tout mwen menm, mwen ba l tout enèji m. M vrèman pa gen tan pou tèt mwen, pou liks, pou anyen. Mwen jis fokis, tou senpleman m fokis, m bay tèt mwen yon lòt 5 an ankò pou m rete fokis jan ke m rete fokis lan jiskaprezan ke m kapab gen yon lòt moun ki pran konpayi an ki pou ba l fokis lan paske gen laj m panse ke w ap antre fòk ou gen lòt priyorite. fòk ou gen lòt bagay ke wap fè so focus lan kounye an la li vrèman li depase kalandriye an jan focus lan ye la m vrèman m vrèman tèt mwen dwat m pa vire sou kote m pa vire devan m pa vire dèyè.
Yo di tou ke pou yon antreprenè reyisi li pran an mwayèn 60 è pa semèn nan tan w sètadi ke pli de 12 èdtan pa jou konbyen èdtan Blondedy travay pa jou li menm? Humm m konn travay 12, 13, 14, 14 heures de tan, dèfwa m travay 24 heures de tan tou sa depan paske m konn sot fon gig m konn sot fon gig on fèt epi m annik rantre tankou avan yè dimanch lan m jwe m sot Haïti m sot jwe Gonaïves nan samedi humm pou rantre dimanch maten m pran vòl a 8 heures du matin m gentan rive West Palm Beach m poko janm dòmi toujou. West Palm Beach m rive, m al fè cheve m, al fè zong mwen, prepare, m pran nap pou yon 2 zè d tan, m gentan sou yon lòt stage, m sot sou stage la ankò, m pran avyon a 7 è di maten, m rive lakay mwen epi m fè shipping lelandemen, so jiskaprezan menm sou 2 pye m toujou, se sou se cheve m pral fè la, pou m al sou set pou m al shoot yon videyo pou yon mizik m gen kap sòti, so dèfwa m konn travay 24, 36 è de tan, sa depan. Se pou sa n ap remèsye w ankò dèske w akòde nou ti tan sa, so n ap pwofite ale pi vit. Nou pral pale de 2 bagay rapidman pou nou fini, de branding e de biznis an patikilye. E brand, ou gen 2 mark nan men w, ou gen mark non de di an, ou gen mark pwodui kosmetik ou yo. E ki diferans ki gen ant yo 2? Wi. Eske ou jere tou le 2 menm jan? Eske ou vann tou le 2 menm jan? Eske ou ka pale nou de efò marketing ki genyen dèyè 2 gwo mark sa yo?
Bon, Blondedy Ferdinand se pa yon brand vrèman kòmsi mwen mwen fokis sou li paske son brand ki kreye depi ke m te gen 16 ans maintenant j'ai 37 ans so son brand ki kreye il ya yon syèk de sa so m pa vrèman fokis mwen pa vrèman pou mwen travay sou non sa sou sou sou sou biznis sa vrèman paske biznis sa son biznis ki kreye ya dè dè dè dè zane de sla men biznis blondlight blondedy ferdy nan shop lan blondlight lan son mwen fokis sou li kounya paske se sou li map travay se li menm map travay poum ekspoze deyò a e li gen sèlman 2 zan edmi pral nan 3 zan so se li menm ke map travay poum fè rete nan tèt moun yo poum fè moun yo konnenl poum fè moun yo abitye avèk li poum fè moun yo akseptel poum fè moun yo pouse li e mwen vrèman son on jèn fam ki chansez dan le sans ke mwen gen on fèn base Blondedine Edwards yo ki vrèman mobilize ki fokis ansanm avèk mwen ki pèmèt ki ede anpil san yo M mèt di san moun sa yo biznis la pa tap janm kote ke li ye an, se yo menm vrèman ki voye biznis lan monte ki edem fòme, pran swen, kreye e kenbe tou 2 brand sa yo nan nivo ke yo ye a e m kapab di w Blondedy Ferdinand avèk Blondlyte e konsa yo ye kif kif yo ye yap goumen youn ak lòt pa gen youn ki gen plis fokis pa gen youn ki gen mwens pa gen youn ki gen plis lanmou pa gen youn ki gen mwens m mèt gen 50 biznis map fokis sou tout menm jan kòm ou kapab konnen tou m fè kou pou yon studio an Ayiti. nan Dèlma 33 a ki anndan otèl Randevou 33 a ki se Blondedy Ferdinand Studio nou bay tout sòt de sèvis ladan li cheve, zong, nou vann rad, nou vann bijou, nou vann valiz, nou vann tout sa ke yon fanm ta sipoze bezwen parfum, tout bagay nèt so youn nan bagay ke mwen fè m pa kreye de biznis ki ki pote plizyè non diferan m bay tout biznis mwen non mwen menm real estate mwen ladan isit paske m achte. Mwen mwen vesti nan kay m achte yo m repare yo epi mwen afème yo aahh se blondy blondedy ferdinand houses li ye se konsa ke li ye so tout biznis mwen nèt se nom ke yo pote se afèm mwen ki ladan yo tout afèm so m kenbe brand nan so on sèl brand nan li reprezante pou tout paske se menm yo menm nan se menm bagay lan. E palan de palan de fan base map gade paj lan la se kè sèlman kap voye sou pou ou e e felisitasyon ankò paske la pa gen oken dout e e o nivo de e o nivo de fan base ou se se ekstraòdinè e mentnan nou konnen anpil jèn fi sou sou sou social media yo yap eseye swiv ou yap e e e yap eseye fè tankou ou yap eseye monte ti biznis yo gen kap eseye vann tèt yo bon gen se dezòd yap fè tou nou konn sa e e e Donk li konplike lè w nan mitan sosyo medya sa yo. Tèlman gen bagay k ap pase, moun k ap fè kòmantè. Pou w rete fokis, pou w kapab konn kisa w ap fè e ke w pa gaye, pèdi tèt ou nan fè pèdi tan. Ou menm ou pase nan, si n ta ka di nan filtraj sa, ou pase nan. nan filtraj sa a, kòman ou te fè e ki konsèy ke w ka ba yo pandan yo sou sosyo midya y ap pwomot tèt yo, y ap pwomot ti biznis yo pou yo kapab fè diferans ant m pa ka bon le byen e le mal sa k bon a sa k bon, sa pou yo pran a sa pou yo kite?
Men une femme ou un homme d'affaires reste une femme ou un homme d'affaires lesansyèl se fokis lan se sa ke pou yo pa pèdi an lè chyen abwa toujou.

100 mil fwa an kanpe pi fò, pi djanm. Se youn nan erè biznis woman fè nan biznis lan. Yo pase plis tan ap pale de bagay ki pa gen rapò avèk biznis yo ke yo ta fokis sou biznis yo. De tan, denèji, de pasyon yo mete sou de bagay ki pap itil yo anyen. Se se franchman yon tan pèdi paske ou te ka fokis tan sa a ou kreye yon lòt bagay ou te ka fokis tan sa a ou kreye yon spesyal ou te ka fokis tan sa a ou vini ou pouse ou pwomote biznis ou youn nan bagay ke yo kapab wè mwen pa yon moun ki fè live maten midi e swa e mwen fèl menm jis pou m kapab aprann jèn kap vini yo m pa fèl pou jenerasyon sa paske jenerasyon sa gentan kowonpi avèk se konnapèl zen se konnapèl de rimè se konnapèl de choz ki vrèman banal, mwen fè l jis pou tankou jenerasyon timoun mwen yo k ap vini an, pou petèt yo kapab wè m antanke yon yon vizyon devan yo lè ke y ap antre nan biznis paske m pa monte live chak jou, m pa fè live chak jou, m pa pwomote biznis mwen chak jou, m pa monte live vin reponn lèzon di men pakont biznis mwen stil mache se pou vou dir Gen de bagay ou pa oblije peye atansyon avèk yo, ni ou pa oblije fè yo pou biznis ou mache. Si w fokis ase, si w gen teknik, taktik, ase, ou konn kòman pou atake biznis, kòman pou rantre ladan l, kòman w ap rantre ladan l avèk tout volonte w, avèk amou, w ap fè yon bagay ke ou renmen avèk tout kè w, w ap fè yon bagay ki vle pran tan w, ki vle pran pasyon w, w ap fè yon bagay ou vle reyisi, ou konn kote w sòti, lè w gade lavi w pa dèyè, w di kèt se la m te ye, m p ap toujou gade bak. Pa janm bliye kote w sòti pou w pa tounen gade bak paske si w pa janm tounen gade bak devan pap janm fasil pou w toujou tounen gade bak dèyè do kèt e la m sòti ok mwen m toujou gade bak kote ke m sòti nan ti apatman ti kay kraze ti pa gen manje ti pa ka al fè al fè lave rad pitit mwen ti pa ka sesi ti pa ka sela. M toujou vire zye gade dèyè sa yo, mwen vire gade zye gade moun ki te la avèk mwen, ki te bò kote m, ki te konn sipòte m yo, larezon pou lakèl paske m konn kote m prale, si m pa ka gade dèyè, m pa kapab onèt avèk tèt mwen, m pa kapab onèt avèk moun k ap suiv mwen, m pa kapab onèt avèk moun k ap sipòte m, m pa kapab onèt avèk moun ki rantre nan vi m kounye a yo, moun ki fèk vini yo, m p ap janm kapab wè kote m prale paske si w pa konn kote w sòti. Kijan w pral fè trase yon chemen pou kote w prale a? Si w pa ka remèsye moun kote w sòti yo pou di yo mèsi paske lè m te la nou te avèk mwen, kòman w pral fè rive avèk moun ki pral rankontre w sou chemen siksè w yo? Si w pa kapab leve tèt moun ki te la avèk ou nan wout dèyè yo, kòman w pral fè leve tèt moun ki avè w devan yo? W ap toujou itilize moun, w ap toujou sakrifye imaj moun, w ap toujou fè yon seri de bagay, w ap toujou ap lite, w ap toujou dèyè, w ap toujou di kèt poukisa biznis pa m pa ka mache? Poukisa mwen pa kapab reyisir se tou senpleman e inikman paske fokis ou pa biznis ou, fokis ou se yon lòt moun kap fè biznis. E nan biznis pa gen bon pa gen movèz marketing mwen di nou sa chak jou nan biznis pa gen bon Désolé quelqu'un m'a appelé nan biznis pa gen bon pa gen je suis toujours je suis toujours en ligne je suis là? Dakò dezole Pas de je problème. m'excuse quelqu'un a appelé Ahh nan biznis pa gen bon pa gen pa gen mauvaise marketing parce que que l'on veuille ou non si ou monte live ou fè une heure de temps wap pale de Blondy ou fè une heure de temps wap promote le nom de Blondedy Ferdinand et quelque soit d'autres noms que ou ta chwazi rele'm nan live lan referans lan ap toujou fèt a mwen menm referans lan ap toujou c'est qu'on parle de moi c'est qu'on est en train de promote Blondedy Ferdinand et tout ce temps là

pou m fokis sou biznis mwen. S on bagay ki klè, senp, e gran devan zye tout moun. Ou konprann sa m di w lan? Ou pa oblije fè dè tapaj pou ke w reyisi nan biznis. Okontrè, biznis, jeneralman biznis, spirityèlman pa mache avèk tapaj. Biznis pa kapab mache ansanm avèk tapaj, ansanm avèk dè bagay. Fòk ou toujou calm lè w ap fè biznis. Paske avèk calm ki lakay ou an, w ap atire dè zespri ki calm bò kote w, dè zespri ki. Gen bon sans yo bò kote w. Papa a a atire dè zespri fòfòl, dè zanj fòfòl, dè zespri ki pa kapab ede w wè limyè. Paske pa bliye, chak èt imen kreye, nou gen yon anj gadyen, nou gen yon espri ki gide nou. Dè fwa, ou tèlman fè dè bagay, ou fè lespri sa a ki sipoze gide w, ki sipoze kanpe avè w nan biznis ou, nan tout sa w ap fè nan lavi w, li ekate w. li kanpe lwen de ou men menm espri sa yo mete sou limyè an sa ki sou ou an ki pou fokis sou an ou dirijel pou lal fokis sou yon lòt moun ke li pa menm la pou lòt moun sa imajine mwen menm map pran swen espri pam nan anj gadyen pam nan epi ou menm espri paw la se de mwen sèlman wap palel se de yon lòt moun sèlman wap palel se de biznis yon lòt moun sèlman wap palel finalman ou ou ou aprann lespri paw la poul fokis sou moun sa poul pwoteje moun sa poul kanpe bò moun sa. pou l ap chache konnen kiyès moun sa ye, poukisa kò imen sa repouse m konsa pou m ale jwenn moun sa. Tout sa nan biznis, espirityèlman biznis se yon bagay ki mande anpil kalm, anpil bon sans anndan lakay yon moun k ap fè biznis. Nou konnen ke w pa gen tan, so n ap antre rapidman nan pati biznis lan. E nap fon ti soft transition e e Bondye di fè di nan ou yon fam super busy e e ou gen diferan biznis ou gen shop lan ou gen vi artistik lan etc wap monte desann wap ou entènasyonal kòman ou fè la part des choses ant biznis ou e vi pèsonèl ou?
Bon vi pèsonèl mwen rete vi pèsonèl mwen vrèman mwen pran se toujou nimewo 1 priyorite mwen mes enfants ma maison tout sa timoun mwen yo well taking care of yo nan swen yo pa gen pwoblèm dèfwa yo ka petèt pa gen prezans mwen la pou yo jwe pou yo m gen dwa petèt pa la pou m fè manje pou yo men m te fè Ti fi m nan gen 14 an, ti gason m nan gen 8 an. Tu t'imagines se 2 zan edmi de sa ke mwen kòmanse travay, m fè 12 an Ozetazini san papye. M ba yo, m gentan grandi yo deja, m gentan ba yo tout ti manyè, les bonnes manières ke yo sipoze genyen. Timoun m yo se de timoun Krèm timoun saj, respektye, timoun anfen ki soti dwat soti nan syèl ki tonbe anndan vant mwen. So yo gen edikasyon mwen leve yo a ledikasyon ayisyèn, m pa leve yo nan nan ritm an, nan liy amerikèn nan e si w ap suiv yo tou ou kapab wè sa se de timoun ki gen ki gen liy ayisyèn nan lakay yo ke yo ap suiv. Som pa sa pa vrèman afekte lakay mwen paske mte gen tout tan mte fè tout bouyi m vide manje ba yo pou tout tan sa yo la maintenant je dois travailler fòm asire avenir yo fòm asire demen yo pou ke yo pa travay osi banal bèt bourike jan ke map bourike an mwen je suis entren de les structurer la maintenant leur vie pou on demen miyò so sa vrèman dèfwa li kapab afekte lakay mwen nan sans ke. Je ne suis pas toujours là, présente physiquement, mais quand même, yo konnen ke se travay m ap travay, m ap chèche, m ap bouske, e lè m al travay m pote, yo viv yon vi ki, yo kapab wè diferans antre vi ke nou te gen dezan edmi de sela avèk sèl kon a mentnan, se pli la menm choz, so sa vin fè ke pitit mwen kanpe dèyè do m, yo kanpe avè m, yo sipòte mwen, e mwen sipòte yo tou, m kanpe avèk yo, mwen la nan tout sa ke y ap fè, mwen prezan fizikman, finansyèman, tout jan ke mwen kapab. Men apa sa mwen mwen kenbe vi atistik lan an deyò de lakay mwen. Depim depim frape pòt lakay mwen m tou kite vi atistik lan deyò m pa rantre la avèk li anndan lakay mwen. E pi tout va byen. Se ekstraòdinè paske tout òm ou fam dafè toujou di sa se pi gwo pwoblèm li genyen se kreye ekilib ant vi pèsonèl yo a vi biznis yo. Men map poze yon kesyon. E 2 zan an nafè, kòman w eksplike kalite biz, kalite siksè sa a nan tout mark sa yo, tout biznis sa yo ke w ap mennen?
Ahm paske pandan 2 zan m fokis sou yon sèl moun ki se Blondy e Blondy sèlman, rien d'autre, personne d'autre, m pa, m pa fokis sou lòt moun, m pa ba lòt moun tan m, m pa ba lòt moun enèji m, m pa ba lòt moun konpasyon m, m pa ba lòt moun lanmou m, depi jou ke mwen wè ke mwen rantre nan biznis mwen ke li fè siksè pou mwen, Mwen mwen fokis sou sou sa epi se konsa ke siksè an vini. Depi w fokis, depi w fokis, depi w nan biznis ou fokis, ou fokis sou sa ke w ap fè an, ou pa ka pa fè siksè ladan l. Se yon bagay ki lojik, se yon lojik ki nòmal. Nou tande ti moun, ti jèn yo k ap gade, k ap tande a la, e selon Madam Ferdinand, 2 bagay ki pi enpòtan yo se 1, pasyon, 2, fokis. E mètnan e pou nou finalize e e e 1 an de sla kovid 19 debake nan mond lan li chanje tout bagay yo e jan moun tap viv jan moun tap fonksyone jan moun fè biznis eske kovid 19 la enpakte biznis ou si wi kòman e kisa w fè si non e e e poukisa.
Bon covid lan enpakte biznis mwen dan le sans ke m ta pral ouvri yon restoran an tout depans tout bagay m te gentan depanse yon pakèt kòb epi li kanpe nan sans sa sèlman men biznis online nan okontrè li bouste li l voye l monte paske ou gen yon seri de moun ki lakay yo ki pa vrèman sòti al travay so se te meyè fason pou yo pou yo te pran swen po yo pou yo te fokis sou tèt yo mwen menm tou covid 19 nan fè anpil chanjman nan mwen, m vin plis natirèl, m plis fokis sou tèt mwen, m plis vin pa bay jan fizikman jan moun wè m enpòtans paske se yon wake up call li ye se yon reveye li ye tout moun se yon klòch ki sone pou reveye e si w pa reveye konnen ke w pap janm reveye ankò pou wè jan lavi kout lavi pa pa pa vrèman jan ke nou pansel lan nou gen tout tan nou devan nou pou moun ki tonbe moun ke nou pèdi ou konprann sam diw lan li vin reveyem tou li vin fèm pa wè gon seri bagay ki pa priyorite pou mwen ankò janm parèt si se te otrefwa poum parèt devan kamera lan m tap diw non fòm gen tal fè chevem fòm gen tal sesi fòm gen tal sela yeah lorel lèm lè nan pale avèm talè a e nan douch lan m te ye m lave chevem. m met on ti pomad ladan l m rale l m fè on ti chou avan kovid m pa tap janm fè sa ou konprann sa m di w lan so kovid lan chanje m nan on pakèt sans li reveye m nan dòmi kote ke m tap bay on seri de bagay valè m vin wè ke waw waw waw li pa vrèman tout enpòtan sa yo m vin mwen menm m retwouve m antre nan po m vin la fam ke m sipoze ye an moun m renmen m renmen sa m renmen sa map gade a moun ke mwen ye a m vle abiye m vle. M vle mete nenpòt sa m vle mete sou mwen an la, m ka antre nan store m achte l, men m chwazi mete pantalon sa ki 12 dola, ti mayo sa m kwè se 5 dola m achte l, m fon chou nan tèt mwen ou konprann, so m mete ti zanno m nan zòrèy mwen pou 3 4 dola ou konprann, so like bagay sa yo vin pa enpòtan pou mwen ankò, so men si se te avan covid e nan sans sa sèlman m kapab di w ke li enpakte lavi m pou meyè pou yon meyè blondi. nan mwen menm paske mwen nan pom kounya mwen nan mwen menm mwen renmen moun ke mwen ye an ke map ke mwen ye jounen jodi an ou konprann. Ekstraòdinè e e lè na rive reyalize nan 2 zan e demi kan kalite mitasyon sa ke wap pale an matirite sa ki pran kalite siksè sa eske Blondedy toujou gen anbisyon?
O wi m gen anpil anbisyon o m son fanm ki anbisyez anpil m gwo je. M gen gwo je, m gen m gen anpil anbisyon, anbisyon m yo twòp dèfwa, sa fè w ap wè m met men m sou tout bagay paske m gen anpil anbisyon, m gen anpil m gen anpil destinasyon ke m vle atenn lakay mwen, m gen anpil baryè ke m vle kraze pou fam ayisyèn, je veux être kòmsi on exemple ou konprann sa m di w lan, so m gen anpil anbisyon, m gen anpil bagay ke m anvi atenn, ke m anvi fè. ke mwen poko la vrèman so sa fè ke m rete fokis m rete fokis jis pou m kapab gen posibilite enèji m sere enèji m pou mwen pou m kapab gen posibilite enèji fòs kouraj depi Bondye ban m lavi pou m kapab atenn anbisyon sa yo vizyon sa yo ke mwen gen lakay mwen.
Ki fiti Blondedy? Ki fiti Blondlight? Ki fiti Resto? Ki sa ki pwojè an avni w? Bon futur blondedy m pa ka di w vrèman j'ai des plans j'ai des visions encore men m pa ka di w vrèman sa lavi ap pote m pral sòti la pou m al fè cheve m pou m al shute video m pa konnen sa lavi sere pou mwen sèl sa m kapab di w nan moman kote m chita avèk ou la m gen anpil plan m gen anpil pwojè spesyaman pou Ayiti lakay mwen m gen anpil bagay ke m ap travay sou yo men. Tout se de bagay positif, de bagay ki kapab ede m, ki kapab ede yon lòt moun. Tout se de bagay ki kapab petèt pa ka ede yon lòt moun finansyèman, men ki kapab ede yon moun pran leson, aprann, grandi de yo. M gen anpil pwojè an kou, anpil bagay nan tèt mwen pou m travay sou yo. Pou nou fini, avan dènye kesyon an, ki sa ki key success Blondedy Ferdinand, ki, ki, ki pwen, ki, ki, m ta ka di youn, de, twa bagay ki, ki pwen fò w Blondedy ki fè ke w ka kab genyen siksè sa jodi a nan yon biznis ki osi difisil e, e, e, e ke online biznis lan e pwodui kosmetik yo? Paske nou konnen ke konpetisyon anpil.
Premye pwen fò mwen se Bondye nan syèl la, s on moun ki kwè nan mwen anpil, s on moun ki. Li pa janm lage, li pa janm sispann amaze mwen. Dezyèm pwen fò mwen se fan base la, Blondedy Niders yo, se yo menm. M pa te ka fè sa map fè yo la, tout siksè nap pale yo la a se yo menm, tout sak fèt se yo menm, tout kote ke mwen rive se yo menm, tout sa m antreprann se yo menm, se moun ki sipòte m yo, moun ki pa janm sispann ap pwomennen blondlight blondlight sou tèt yo, moun ki pa janm. tout kote ou pase ou tande blondlight blondlight al pran blondlight tou moun ki fè live kliyan yo ki voye foto avan aprè se moun sa yo epi twazyèman se manmanm manmanm on madanm ki sipòtem anpil on madanm ki renmenm anpil on madanm ki ankadrem anpil ki banm tout lanmou tout sipò tout sa kem sipoze ta sipoze jwenn se se yo menm se se twa se twa se twa bagay sa yo vrèman nan lavim. Ekstraòdinè.
E dènye kesyon an pou nou fini paske nou konnen vrèman fò ale. E nou gen prè de. Fò m ale w pran pakèt tan m la a.
M te di m t ap kenbe w kanmenm. E nou gen prèske 4000 moun k ap gade nou la live san konte pakèt moun ki pral gade l aprè an difere paske n ap repase li sou Telayiti tou. Ki konsèy ou ka bay tout jèn sa yo ki anba live lan la a ki anvi yon demen pou yon Blondy Ferdinand, ki anvi demen pou yo gen yon biznis menm jan ak Blondlight, ki anvi ouvè studio yo, ki anvi fè biznis yo, ki konsèy ou ta ka ba yo? Bon, m ap di yo, premye konsèy m ap ba yo, chache konn ki sa ke w renmen, ki sa ke w vle fè. Pa kite moun di w sa ke w vle fè, sa pou w fè, sa ke w sipoze fè. Sa se premye konsèy ke m ap ba ou. Paske si w pa konn sa w vle fè, w pa konn sa w renmen, pa fè yon bagay jis paske w wè yon moun fè l. fèl paske w renmenl pou ka fè siksè ladann si se pa sa wap toujou ap swiv tras moun men w pap janm on pèsòn an ou menm ou pap janm gen enspirasyon pa w moralite pa w avansman pa w devlopman pa w siksè pa w wap toujou atache siksè wap toujou atache e depann de yon lòt moun dezyèm bagay ke w bezwen konnen ke w bezwen anpil nan lavi w se fokis la. fokis fokis nan tout sa ke wap fè si w pa fokis ou pap vrèman bay enèji w avèk tan w a sa ki sipoze ede w pou w avanse a paske avèk fokis lè m di w fokis la tèt ou sipoze konsa sèl fason pou tèt ou vire nan biznis se si wap gade tèt ou sèlman pou bese l pou bese l pou gade w si se pa pwòp tèt ou wap gade ou sipoze fokis konsa ou pa ka konsa ou pa ka konsa. Ou pa k bon si w fè konsa menm dat set ou dan ou fini ou fini sèl fokis ou se sou wap gad ou wap gade kò w wap gad ou wap gad ti pitit la wap admire ti pitit la ki se ou menm aprè sa met Bondye nan tout sa wap fè pa gon moun ki pafè pa gon moun ki bon men nou konnen gon gran kreyatè se li k kreye nou se li k fè tout bagay pou nou toujou met Bondye nan tout sa wap fè. Toujou di yon priyè, toujou lè w leve nan kabann ou di Bondye jounen an amò. Youn nan sekrè ke m gen lakay mwen, chak vant ke m fè telefòn mwen sone, kling kling! Kòb la monte m di mèsi Senyè. Mèt te, mèt te nan nenpòt sitiyasyon, nenpòt kote m te ye a, mèt t ap fè entèvyou avè w la. E, o, o, kòmand lan monte, zye m gade l. Se sa m di nan kèm merci Seigneur. Toujou di Bondye mèsi, toujou remèsye l pou tout sa ke wap fè. Toujou envite l nan tout ti detay yo. Menm lè w se moun ki pi pa pwòp la, ki pi pa bon an. Pa bliye te gen moun ki te pi pa bon pase nou dan lè tan, lè sou Jezi Kris, se yo l tal chache, se yo l tal sove. Menm si w pa bon, kèlkeswa jan w ye a toujou di Bondye mèsi. Toujou met Bondye nan afè w pou lè bagay yo pa bon, pou Bondye pa di lè bagay yo te bon pou ou, ou pat wè m. Toujou met Bondye nan afè w. Toujou ede lòt moun pandan w, pandan wap monte. Ede lòt moun paske benediksyon an sòti nan ede lòt moun. Ede lòt moun lonje lamen ba lòt moun paske lè son lòt moun ki di Bondye mèsi pou ou li di fwa mil pi gran ke lè se ou menm ki di Bondye mèsi paske lè moun nan di Bondye mèsi pou ou li sòti nan kèl Bondye tande kri a li tande plenn nan li tande soufrans lan li monte dwat al jwenn li ke ou menm lè w di Bondye mèsi paske sa Bondye di o sa son bagay li fè pou moun sa li ede pitit mwen sa. So, se rules sa yo m gen, se prensip sa yo ke mwen swiv nan lavi m, se yo menm mwen, se yo menm ki siksè m, se yo menm ke m ka pase ba ou, ok, se yo menm ke mwen kapab di w, chache konn sa w renmen, sa ke w vle fè pou w pa depann, pou siksè w pa depann de yon lòt moun, ok, fokis sou, sou biznis ou, sèl fason pou defokis, pou retire fokis la se si w ap gade tèt ou. Met Bondye nan tout sa wap fè, toujou remèsye l pou chak dola ki antre nan biznis ou epi pataje, bay 5 santim nan dola ki antre nan pòch ou. Ekstraòdinè!
E yon dènye mo Blondedy?
Dènye mo map diw mèsi, mèsi bokou, nap salye tout staff. Tektok lan ki ban nou posibilite yo nap mande tout fanatik yo pou yo sipòte platfòm nan kontinye pataje kontinye sipòte yo merci a tout jèn tout business person ki anba live la merci a tout moun ki ap fè efò ki ap somehow kap ede tèt yo kap pouse tèt yo.

Merci beaucoup madame Blondedy Ferdinand pou une heure tan sa ke w ban nou an. Nou arive fè une heure tan kanmenm, menm si w te di m 30 minit. Mwen pa gen mo pou m remèsye ou.
E genyen tout jèn yo anba a m estime ke ki ap bat bravo, ki ap remèsye w pou tout eksperyans sa yo paske san nou pa, si nou pa nou menm ki fè wout lan deja pataje eksperyans yo. Pkseyans nou pa gen mwayen pou jèn nan kap vini anba a reyisi li menm. M panse ke se meyè retou a kominote an ke nou kapab bay, m panse se meyè retou a sosyete an ke nou kapab bay, se lè nou pran ti tan sa yo pou nou pataje eksperyans.